Paj listwa, Dat pou dat, ki gwo evenman ki te pase an Ayiti? Desalin pap janm mouri Desalin la Nèg sa ta kab mouri Desalin nan kè m Lam o pye Desalin ap veye m.
Vandredi 17 oktòb 1806, yon konbinezon enterè politik te asasinen Janjak Desalin nan pon Larnaj nan pòt Pòtoprens alòske anprè a tap antre lan vil lan. 17 oktòb youn nan dat ki gen anpil senbòl nan istwa peyi Dayiti. Yon dat ki toujou gen plas li nan aktyalite a. Disparisyon papa nasyon an te bwal louvri yon peryòd gè sivil ki koz ke jèn nasyon an te fann an 2 e menm an twa bout pandan plizyè lane. Bonjou oditris, bonjou oditè, jodi an nou pwal prezante nou yon gran jeneral e chèf deta ki te make istwa Dayiti. Non pam se Claudel Victor e ansanm nou bwal louvri yon paj listwa. Jean Jacques Duclos di Dessalines te sa yo te rele yon esklav a talan, bò chapantye epi bò sidekann fabrike po. Li te fèt sou abitasyon Kòmye Grann Rivyè di Nò an 1758, li t ap travay pou yon kolon blan ki te rele Diklo e pi pou yon nwa lib ki te rele Desalin. An rekonesans, li te adopte siyati li. Li te fè pati de bann esklav revòlte an 1791 E kòm li te ede li ranpòte anpil viktwa, Toussaint Louverture te nonmen li jeneral de divizyon an 1801. Kòm chèf rebèl yo, gras ak talan li e sans òganizasyon li, li te ranpòte laviktwa sou sòlda fransè yo e, le premye janvye 1804, jeneral lame endijèn yo ki te reyini Gonayiv te dekrete endepandans Ayiti e te pwoklame Dessalines kòm premye chèf deta jèn nasyon an. Men, ki sa ki te pase egzakteman nan dat 17 oktòb 1806? Tè nou fè yon bak de lane nan moman kote Desalin te kòmanse ap dirije Ayiti, dabò kòm gouvènè jeneral avi epi kòm anpwè Dayiti sou non Jak Premye. Desalin te fè masakre 5 mil Franse, fanm, gason, timoun ki te rete nan peyi an. Li te fè pwomilge premye konstitisyon nasyon an le 20 me 1805. Yon kòmansman administrasyon te mete an plas. Konstitisyon an te konsantre tout pouvwa yo nan men anpwè a, malgre ke leta a te wine apre 15 an afwontman, malgre endepandans lan, peyi an te toujou nan lagè. Yo te konstwi anpil fò pou te defann peyi an. E yon tantativ pou te anvayi lès zile an e pran l nan men Fransè yo, te echwe a avèk debakman yon eskad fransèz a Santo Domingo. Langletè ak Lèzetazini te p fè komès avèk Ayiti, men okenn nan grann puisans yo pa t vle rekonèt Ayiti kòm eta endepandan. Okontrè, Peyi an te pratikman sou blokis. Mezi ke Desalin t ap pran yo pou te ranfòse Leta te pwovoke konplo sa a kont li. Anplwayè a te opere anpil transfè nan lame a. Li te vini pi mefyan, notamman apre skandal kote pitit fi li an, Célimène, te ansent pou Kapitèn Chancy, Aide de camp Pétion et neveu Toussaint. Desalin ki te santi ke lavi li te an danje, te vle marye Petyon ak Selimèn pou sa ranfòse pozisyon li nan lwès ak lan sid kote pi fò konplotè yo te chita. Apre yon virewon nan zòn sa yo, Desalin te pran sanksyon ak desizyon kont enterè ansyen klas afranchi yo. E li te prevwa to ou ta te bwal genyen yon soulèvman kont otorite li. Pitit gason m, pare vennkatriyèm demi brigad ou a. Apre sa ke mwen sot fè nan Sid, si sitwayen yo pa revòlte kont mwen, sè ke yo pa gason. Se sa ke li te repete yon jou bay Kolonèl Lamar. Se te pwòp minis defans anpwè a ki te rele Sekretè Deta Lagè nan epòk lan, Jeneral Eli Geren, ki te youn nan trèt ki t ap maniganse rebelyon an, Petyon ak lòt ograde yo, yo te antre lan konplo a youn apre lòt. Tout manèv sa yo, anpwè a pa t nesesèman okouran de yo. Le 10 oktòb 1806, lè Kay e Aken te antre an rebelyon. Si jou apre, Pòtoprens te pran lèzam. Desalin te kite vil machan, kapital li an, pou li te ale mate soulèvman sa a nan lwès ak nan sid. E nan wout, li te voye pi fò nan sòlda l yo ale devan an misyon e li te rete ak kèk grenn militè kòm eskòt pèsonèl. Nan granm maten 17 oktòb sa a, Alòske li te bwal franchi pon Larnaj, ke yo te bwale rele Pon Wouj apre dram nan, blop! yon gwoup sòlda te sènen anprè a. Lè li wè ke li te tonbe nan yon anbiskad, Desalin avèk tout otorite li sou li t ap rele fò sou ti sòlda yo ki te lonje fizi ak bayonèt yo nan direksyon li, Kòman, sòlda, nou pa rekonèt mwen? Mwen se anprè nou, Aah yo trayim. Etan ke li tap bay presyon, rale koko makak li pou li frape sòlda yo, li tiye youn lan yo ak pistolè li. Malgre lòd ke ofisye yo te pase yo pou yo te fè few, Ti mesye yo pa t kapab tire tèlman yo te gen lakrentif. Sof youn, Gara, ki finalman fè premye kout zam nan. Bal la pa atenn anpwè a, men li te vin wè kòman lavi li te an danje vre si li pa t chèche sove tèt li. Wap, li lanse cheval li pou li ale abrite li. Yon dezyèm kout fe pati, bal la fwa sa a te touche cheval Desalin nan ki te tonbe. Etan ke li te atè a, li te rele Anmwee Chaloten, pote m sekou, vin sove m! Li t ap adrese li ak Kolonèl Charlotin Marcadieu ki te fè pati de eskòt li an. Marcadieu te kouri desann de cheval li, presipite li sou anpwè atè a pou li kouvri li ak pwòp kò li pou li te pran bal yo nan plas li. Jès ewoyik sa a pa t sifi. Nan moman an, Tout sòlda yo te fè feu ansanm e yo te tiye 2 nèg yo atè a anba bal. Ofisye ki te kache pou te kontwole sa k t ap pase a, konplotè yo t ap kriye viktwa. Wi, yo te reyisi fè yon fen ak Desalin. Sèn ki te pase apre dram nan terib anpil. Yo te retire tout rad sou anpwè a, yo te vòlè zam ni, pistolè li, epe li, yo te koupe dwèt li pou te sa rache pi fasilman bag ke li te gen lan men l yo. Apre, yo te rantre Pòtoprens ak sa k te rete de kadav la. Kote yon foul moun te kontinye rache l ak manchèt, kalonnen l ak wòch avan yo lage l sou Plas Dam nan pou kochon te manje l. Kò Jeneral Desalin ki te kondui revòlt esklav yo nan endepandans pa t rekonesab ditou. Tèt la te kraze nèt.

Se te yon fanm yo di ki te fòl, ki rele Defile, ki te ramase rès kadav ki te epapiye yo, foure yo andan yon sak kafe vid ke li t al chèche lakay li, epi pote yo ale depoze sou yon tonb andan simityè Sentàn nan. Pi ta nan sware a, se 2 sòlda ki te retire sak la sou tonb lan, fouye yon twou e antere Desalin san oken seremoni antèman, san oken konsiderasyon tankou yon endijan. ki pa t gen fanmi. Kèk ane apre, lè tansyon te fin bese nèt, sitou ke otorite yo te defann fòmèlman pou oken moun pa t pwononse non Desalin, Madan Enjinac te fè yo konstwi yon ti tonb avèk enskripsyon sila,

Jan nou te di semèn dènye an, gen yon lòt vèsyon de asasina Desalin, yon vèsyon ke tradisyon oral ann Ayiti ap pale de li. Daprè vèsyon sa a, pa t gen okenn afè de pon wouj nan bagay la. Se nan pwazon ke yo ta pran anpwè a, alòske li t ap patisipe nan yon fèt lakay Petyon. nan lokal Rue de la Réunion kote ministè afè sosyal te ye a. Se te Pétion li menm, daprè vèsyon sa a, ki te envite anpwè a nan fèt lan paske l konnen Dessalines te renmen danse. Selon vèsyon sila toujou, aprè konplotè ta fin rache kadav la anndan kay la, yo te voye antere rès la nan simityè. Pou te siksede a Desalin, se te lojik avansman nan lame a ki te prime. Se te pi wo plase an grad ki te deziyen pou te dirije Leta, Henri Christophe, jeneral an chèf, Epi Petyon te sanse nimewo 2 vu ke se li ki te pi ansyen jeneral divizyon apre Kristòf. Kèk jou apre asasina Petyon ak Geren te pwopoze Anri Kristòf pou yo etabli yon repiblik an Ayiti. Apati de yon magouy, Pétion ak Guérin te kontwole majorite plas konstitiyan yo ki te bwal vote yon konstitisyon ki te bay Sena 24 manb tout kontwòl pouvwa Leta a nan dezavantaj prezidan an. An reprezay, Christophe te òganize depatman Nò, Nòdwès ak Latibonit nan yon nasyon ki te rele Eta di Nò epi Wayom Dayiti, alòske Pétion t ap dirije Lwès ak Sid peyi a. Sid lan ke Jeneral André Rigaud te separe de Lwès pandan ennan. San konte rebelyon Goman an ki te izole pati Grandans lan de tout rès peyi a. E se apre lanmò Kristòf an Oktòb 1820 ke Repiblik Dayiti te bwal finalman Reyinifye. Anbiskad, anpwazonnman, an nou gade kounye an sa ki te koze gwosè krim sa. Toudabò, Se te yon zafè tè ak yon zafè komès. Ansyen lib yo te vle akapare prèske tout bon tè kolon yo nan avantaj pa yo. Men Desalin pa t dakò. E ti nèg nwè papa yo ki soti ann Afrik? Yo pap jwenn anyen? Ansyen afranchi yo, milat pou laplipa, te santi yo dirèkteman menase ak desizyon Desalin ki te egzije pou te verifye tit pwopriyete yo, elimine sa k te fo yo, kanpe sou kontra afèmaj ki te pase pandan peryòd kolonyal lan e nasyonalize tout byen ki pa t gen pwopriyetè. Lòt mezi te limite libète pou nenpòt ki moun te fè komès, avèk limitasyon kantite negosyan ki te otorize resevwa machandiz. Dezyèm rezon ki te mennen konplo ki te pral asasinen Desalin nan, sèke anpwè a pa t asosye pèsonn nan pouvwa li. Premye Anpir Dayiti an se te yon rejim otoritè pèsonèl ki te apiye sou lame endijèn nan, sèl fòs stab nan eta tou nèf lan. Men jeneral lan te tèlman otoritè ke li te panike lòt chèf yo ki pa t santi yo twò konfòtab. Epi, Desalin te refize kreye yon aristokrasi, vi ke, apa de madanm ni Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur ki te pote tit enperatris, E pitit gason li k te pote tit prens, pa t gen oken lòt moun ki t ap pote tit de noblès. Donk, prensipal jeneral yo, ki pa t jwenn ni pouvwa ni privilèj, pa t ezite rantre youn apre lòt nan konbinezon ki t ap prepare a. E dènye rezon an, se te ansyen esklav Nouvo Lib yo ki te tounen kiltivatè, yo t ap sibi sistèm kaporalism agrè avèk derègleman trè strik. Se te yon sòt de travay fòse sou abitasyon yo, sa ki te koze yon mekontantman jeneral. Alò nan epòk lan, latè a se te sèl richès ki te genyen e nouvo gouvènman an te bezwen lajan pou li te peye pwodui enpòte ke l t ap achte Ozetazini avèk nan Antiy Anglèz yo e sitou sitou yo te bezwen lajan pou te achte zam, minisyon pou te kapab kontinye defann peyi a. Menm si se pou te fè ekonomi peyi an repati ke Desalin te deside kite sistèm de grann pwopriyete prive oubyen gran tè leta yo Sa te desevwa anpil mas nwa yo alòske yo te sitou espere yon separasyon tè pi ekitab jan anpwè a te pwomèt yo sa. An definitiv, ansyen afranchi ki pa t kapab vòlè tè jan yo te vle, sou pretèks ke se yo ki te eritye kolon blan yo, Otorite ki te bezwen plis pouvwa, gwo fonksyonè ki t ap piye kès Leta, gwo komèsan ki pa t kapab fè biznis jan lide yo te di yo, san konte men pwisans etranje yo, tout enterè sa yo te konplote oubyen te pwofite de konplo ki t ap prepare pou te asasinen anpwè a. E desepsyon pèp lan pa t vrèman aranje lèchoz pou jeneral la. Poutan, listwa te dekri Desalin tankou yon nèg sansib ki te gen kè nan men, plen kouraj, renmen ri, eksite, renmen batay. Tout sa li te fè te gen eksè ladan l. Yon karaktè trè fò, yon pèsonalite ki konn dirije moun, yon gwo volonte, Desalin te kapab pase de yon ekstrèm a yon lòt ekstrèm. Otan ke li te kann fè bwi lè kè li pa t kontan, otan li te terib depi ke li t ap fè kòlè. Yon nèg radikal depi se pou aji, Koupe tèt boule kay, libète ou lamò. Se avèk slogan sa yo, mo dòd sa yo ke li te rive mobilize enèji esklav yo sou chimen libète. Liberatè peyi nou, papa Desalin gad jan y ansasinen. Liberatè yon pèp te dwe fyète l ak sous enspirasyon l. Sa k te kòmande?
Anvan nou fini, an nou pote kèk eklèsisman sou kèk polemik nan sa ki konsène lavi Janjak Desalin. Yon kokennchenn pèsonalite konsa pa p kapab jwenn polemik sou li. Èske li te fèt ann Ayiti oubyen ann Afrik? Èske li te fèt vrèman nan dat 20 septanm 1758? Pou sèten istoryen, se dat 2 jiyè ki pi bon. Gen menm istoryen ki avanse dat 2 fevriye, men tout dakò sou ane nesans lan ki se 1758. Èske Desalin se te yon nèg nwa oubyen yon gwo grimo, piske gen istoryen ki afime ke papa li se te yon milat ki te rele Jan e manman li Mart, yon fanm afrikèn nwa? Èske li te esklav Tousen Breda pandan twazan? Istoryen ki dakò ak tèz sa a eksplike ke se paske Desalin te deja anba lòd Tousen ke misye te chwazi fè karyè militè li kòm bra dwa li. Istoryen ki pa dakò di ke se nan mawon nan Sendomeng ke de mesye yo te rankontre pou lapremyè fwa. Poukisa Desalin te trayi Tousen lòske Fransè yo te depòte li? Èske se te yon taktik? Gen anpil ipotèz sou kesyon sa a. Relasyon Desalin ak Petyon fè pawòl anpil tou. Kisa ki te lye de mesye yo konsa opwen pou anpwè a te deside marye pitit fi li ak jeneral la? Èske se te pou inyon nwa e milat ant yon prèske milat ak yon pa t fin twò milat? Oubyen Dessalines te bezwen mare pye Pétion kòm bofis li pou li pa trayi li vu ke misye te santi twòp konplo nan antouraj li. Men pi gwo polemik lan konsène nivo etid Dessalines. Listwa te toujou ap repete ke se te yon nèg ki pat konn ni li ni ekri. Gen istoryen ki di ke se manti. Nan dokiman ofisyèl ke premye mèt li Duclos te drese, li te klèman endike ke Dessalines kòm esklav chapantye te kapab pran mezi avèk règ pou li travay. Epi, li te fè yon ti tan ofisye nan lame espanyòl e nan lame fransèz. Èske de lame sa yo te ka bay gwo grad ba yon moun ki te analfabèt? Yon gwoup istoryen menm panse ke Desalin, okontrè, non sèlman te konn li ak ekri, ke li te kapab pale anglè ak espayòl anplis de kreyòl ak fransè, ke anpwè a te konn adrese lèt ekri ak pwòp men pa li bay de pèsonalite etranje. Nou fete lamò Desalin men nou pa fete lavi Desalin. Ki patrimwàn Desalin kite pou nou? Nan pil ak pakèt desandan Desalin yo nou jwenn 2 prezidan Dayiti, Florvil Hyppolite e Cincinnatus Leconte, respektivman pitit pitit Marie Noël Dessalines e Louis Dessalines, Fi ak gason anpwè a. E prezidan ni saj sajè se te ti neve li, pitit pitit sè li Polifèn. Plizyè desandan li te mouri mal. Soulouk te fè fiziye Jan Jak Seza, Nò Aleksi te elimine Sina Lekont,

E ki bwale rele Desalin? Kazèn Desalin, plas Desalin sou Channmas, mozole Desalin bò palè nasyonal, avni Janjak Desalin ke nou rele Gran Ri, lise nasyonal Janjak Desalin nan avni Kristòf, izin suk Santral Desalin Okay, gen yon boulva Janjak Desalin depi mwa jiyè ane pase nan vil Nouyòk. e gen yon bis li tou sou plas piblik Plaza Haiti nan Quito, kapital Ekwatè. Se pòtrè jeneral lan ki te sou ansyen biyè on goud yo e ki sou aktyèl biyè 250 goud yo. De fòmasyon politik aktyèl pote non li. Mopod, Mouvman Patriyotik e Popilè Desalinyen, e Platfòm Pitit Desalin. Im nasyonal Dayiti depi 1904 rele La Desalinyèn. Anpil ekriven, powèt, mizisyen rann omaj a papa peyi a. Pou nou ale pi lwen nan rechèch nou yo, mwen konseye nou al li Chefs d'Etat en Haïti, Gloire et Misère, Histoire de Saint-Domingue-Haïti, Manuel d'Histoire d'Haïti, L'Énigme Haïtienne, san konte byen sur prèske yon trantèn de liv ki ekri spesyalman sou Dessalines. Gen diferan atik sou entènèt ke nou kapab chèche a partir de Google. Vwala, nou sot prezante nou yon gran jeneral e chèf deta ki te make istwa Dayiti. Si nou te renmen istwa nou sot tande la, fè nou konn sa.

Nap jwenn lòt emisyon anvan yo sou soundcloud.com nan seksyon paj listwa. Yon mèsi spesyal ak tout oditè ki pa ezite pataje emisyon sa ak tout kontak yo. Nap remèsye tou tout moun ki ankouraje nou tout jan yo kapab. Nou kapab voye don pou nou pa moncash sou 47 88 07 08. Osi piti ke li ye, n ap di nou mèsi davans paske se sipò sa a ki bwal pèmèt nou kontinye e devlope platfòm Paj Listwa. Se ekip Max Media ki te reyalize pwodiksyon sa a. Non pa m se Claudel Victor e ansanm nou te louvri yon paj listwa.